Sètifika deklarasyon antre e e patrimwàn oubyen deklarasyon antre an fonksyon lan li pa bon? E sa l di la e? Mè Guerrier, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages pou grefye a pran tan l pou l ekri sa a tout presizyon sa a paj 4 nimewo 001 epi pou grefye a di moun se par erè se par erè li bay ansyen senatè Willo Joseph on sètifika pou di ke l te deklare patrimwàn li. Se jou a entelijans moun yo ye. Pito pito ou misye te di te gon zam dèyè zòrèy li. Ah pito misye te fòse fòse mesye yo kòb li fè pa konnen pito misye te di bon lavi l te dèyè kòman pa ere a se two fasil m pa konn si n sezi byen sa m ap di a la repiblik m p ap fè zen m p ap fè sansasyon mwen genyen de dokiman mwen mennen ankèt mwen m fè travay mwen ou konprann mwen jwenn de dokiman. E mwen map pataje avè nou kisa reyalite a ye. ULCC pibliye lis on ansanb de senatè, ansyen senatè, pou èt pli presi, ki pa di Joseph. Ale nan paj. Ale nan paj 4, nimewo 001, rejis la. Bon, jij de pè ale menm. Lale! Ou konprann se travay li lap fè. Lè yo rive nan rejis la, zanmi oditè, bagay yo rele paj 4, nimewo 001, ki ta genyen deklarasyon dantre an fonksyon Senatè Willy Joseph la, pa p egziste. M pa p ba w manti, jij Depè a drese pwosè vèbal li, epi l di. Ou pa wè bagay konsa. Men lè y ale nan paj 5, nimewo zewo zewo en, yo jwenn efektivman deklarasyon sòti a fèt. Tande byen wi oditè, m vle n note. Or, pou deklarasyon patrimwàn nan, li gen tout sans li pou l efektiv selon lalwa du 12 fevriye 2008, Li dwe fèt ni lè w ap antre an fonksyon, ni lè w ap soti. Ebyen, si gen yon sètifika ki gen pou wè ak deklarasyon antre an fonksyon Senatè Willo Joseph ki deyò e ke diman sinye pa le Grefye an Chèf Mèt Wilfrid Elie e ki nan men Senatè a, ò nan enfòmasyon ki nan sètifika a, Li pa egziste pyès kote nan revis la, gon pwoblèm. ULCC, M pap ba w manti. Rele jij la pou jij la vin bay eksplikasyon. Pa jij la non, kòman il sapèl, le grefye an chèf, Mèt Wilfrid Elie. Pou l vin di ULCC, de ki mannyè. Beky Manigans e senatè a gen sètifika sa nan menl la repiblik tande koze wi yo te kontakte l yon premye fwa li pat disponib yo te menm some li ou konprann men madi a pandan yap tande grefye a tande byen wi li soumèt kounye a bay anketè ulcc yon sètifika. Nan sètifika sa a ki date, zanmi oditè, 8 mas 2023, nou konn sa sètifika di? Sètifika retraktif, grefye a rekonèt ke l te bay. Pou senatè a ale nan grèf tribinal premyè enstans de Ench, li fè deklarasyon patrimwàn li, kòmsi pou ULCC ki genyen selon Article 4 de la loi du 12 février 2008, obligasyon pou kolekte done yo, pou trete yo, pou kreye baz de done epi kontwole yo, pou yèl se se pa okouran. Nou te di se yon lejète. Ebyen zanmi oditè, e nan debi semèn nan, Mwen wè Metronome ki son medya de gran scoop depi ou poko wèl sou Metonome ou mèt gen ti dout li poko vrè Mwen wèl pibliye yon enfòmasyon konsènan sètifika de deklarasyon dantre an fonksyon ke Willo Joseph gen nan menl lan. Epi lèm wè enfòmasyon an, m di bon sa son endis mwen menm pou mal chache konnen kisa dosye a ye. Efektivman mwen mobilize tout resous mwen epwi mal mennen yon ankèt. Mal gade kisa bagay la ye. Mwen tou kite Pòtoprens mal tabli katye jeneral mwen nan Plato Santral wi Guerrier. Aww mal lan ench monchè. Ebyen kisa bagay la ye Guerrier? Selon enfòmasyon ke mwen dispoze, des enfòmasyon ke m ka fè konfyans, sètifika Senatè Willo Joseph gen nan men l lan ki di ke l te fè deklarasyon patrimwàn li lè l t ap antre an fonksyon an, selon sètifika k nan men l lan, li fèt le vandredi 3 fevriye 2017. Nan rejis ki genyen deklarasyon an, Se paj 4, nimewo zewo zewo an. Sa vle di, senatè a gen yon sètifika nan men l. Dezyèm sètifika a, se yon deklarasyon de sòti. Li fèt le vandredi 7 fevriye 2020 e li nan paj 5, nimewo zewo zewo en nan rejis la. Donk, m p ap ba w manti, senatè a gen dokiman nan men l pou l fè gwo gòj nan radyo. Pou l pale fò e menm trete ULCC de toulède. E, m pral ale pi lwen, senatè a tèlman konfyan, tèlman fè dokiman k nan men l yo konfyans, li some ULCC. Pa egzanp, m ap gade sou je m nan la a, yon kopi somasyon an, Guerrier, paske nou p ap pale san prèv nou menm.

de pè la Repiblik tande. Jij de pè sa a rele mèt Alphonse Eugène. Yo di jij de pè a pou l ale nan rejis ki nan grèf tribinal premyè enstans de Ench lan pou l al konstate èske genyen On deklarasyon patrimwàn ki fèt. Men yo pa di fis de pè a si se ke de nèg fè wout kwochi ak byen leta ak lajan leta pou evite de nèg pwofite de fonksyon yo, de fanm tou, pwofite de pozisyon yo pou yo anrichi tèt yo. Sa nou rele anrichisman ilisit la. Resaman.

Pa fè deklarasyon patrimwàn yo. Lis moun sa yo, selon ULCC ki pa fè deklarasyon patrimwàn yo, nou jwenn ansyen senatè Nahoum Marcellus, nou jwenn ansyèn senatris Etienne Luma Dieudonne, nou jwenn Jacques Sauveur Jean, nou jwenn Salomon Jean Marie Junior, nou jwenn Fourcand Richard Lenin Hervé. Nou jwenn Gelin Wilfrid e nou jwenn Joseph Wilo oubyen Wilo Joseph. Nou sonje nou te vin la a, nou te bay lis la Guerrier. Sa ki ta pral fè ke ansyen senatè Wilo Joseph li menm te entèveni nan espas la. Entèveni pou di kisa? Zanmi oditè, nou se moun ki jeneralman byen enfòme, m p ap aprann nou anyen. Senatè a te pran lapawòl nan espas la pou l voye jete lis sa a ULCC rann piblik la ki gen non l ladan l lan. Senatè a di si ULCC pa enfòme de sa Biwo depatmantal yo ap regle nan peyi a li pa responsab paske li menm li gen sètifika nan men l kote l fè deklarasyon patrimwàn li ni lè li t ap rantre e ni lè l ap soti nan fonksyon piblik la e m te menm ale pi lwen avèk senatè a kote li menm li ta pral eksplike ke se bagay politik ki ap regle kòmkwa ta genyen yon gwoup depite ki dèyè direktè jeneral la elatriye, menm si l pa t an mezi pou l di nou kiyès depite sa yo. Yo pale tou de prezidan e de jij kou dapèl yo nan peyi a ansanm ak komisè gouvèneman epi sibstiti yo pre lakou sa yo. Yo pale de dwayen, de jij, jij enstriksyon nan tribinal premyè enstans yo nan peyi a, ansanm ak komisè gouvènman ak sibstiti prè tribinal sa yo. Yo pale de jij de pè e de sipleyan yo. Yo pale tou don ansanm de lòt pèsonalite politik tankou anbasadè ak reprezantan pèmanan peyi Dayiti bò kote òganizasyon entènasyonal yo. Yo pale de konsil

E nou kapab wè tou nan menm lwa sa, yo pale de manbre des institutions indépendants, pa egzanp, prezidan ak konseye Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, verifikatè ki chaje pou kesyon apurman kont yo, yo pale de protecteur du citoyen ak adjwen l, prezidan, manm, direktè jeneral konsèy elektoral pwovizwa ou pèmanan, ak lòt manb nan biwo elektoral depatmantal yo tankou, bed, epi biwo elektoral kominal yo, bek.

ki se swa de pèsonalite politik, swa de fonksyonè, swa de ajan piblik. Se moun sa yo, lè y ap rantre nan fonksyon yo, yo dwe di Larepiblik, yo dwe di Leta, men ki sa ou genyen. Si se yon pantalon ou genyen, si se yon soulye ou genyen, si se yon chemiz ou genyen, si se kay moun w ap dòmi, si w poko gen kay, si se machin w ap prete, si se. On grenn machin ou genyen, si se taksi w ap pran, fòk leta konnen. E lè w ap soti tou, te mèt se aprè ennan, te mèt se aprè dezan, te mèt se aprè senkan, te mèt se aprè dizan, lè w ap kite fonksyon an, fò w deklare patrimwàn ou pou di bon oke, men ki sa w genyen konnya. Se pou w kapab gade. Eske sa w di w genyen yo, li pwopòsyonèl a sa w ta kapab genyen kòm revni? Ansanm ak Joel Jean pou yo di men ki sa yo genyen. Obligasyon an fèt a dè pèsonalite politik. Obligasyon an fèt o fonksyonè. L'administration publique aux agents publics Kijan sa fèt Marc Joël Jean? Se nan grèf tribinal premyè enstans kote moun nan ap evolye a li menm, li dwe al fè deklarasyon an nan delè ak fòm lalwa li menm li prevwa pou sa. E kisa atik 4 lwa sa di? ULCC. Genyen pou devwa pou kolekte tout done ki soti nan grèf nan divès jiridiksyon nan peyi a, pou kolekte tout enfòmasyon ke deklaran yo fè, trete yo, epi kreye sa n ta kapab rele yon baz de done ke non sèlman ULCC ap kenbe, men k ap anba kontwòl li tou. Nan atik 6 lwa sa a, yo di ke ULCC genyen pou obligasyon tou pou pibliye lis tout moun ki pa fè deklarasyon patrimwàn yo. Pa egzanp, nan koudèy mwen menm mwen te fè nan lwa a, m pral pataje avèk nou kèlke. pèsonalite ki yo menm selon 7 lwa, n ap pale la de la lwa du 12 fevriye 2008, genyen obligasyon pou fè deklarasyon patrimwàn yo. Premyè kategori moun yo se manm pouvwa egzekitif la. Nou pale de prezidan de la repiblik, yo pale de premye minis lan, Yo pale de minis yo, yo pale de sekretè deta yo. Dezyèm kategori moun ki gen obligasyon pou fè deklarasyon patrimwàn yo, yo pale de manb kò lejislatif la, à savoir les sénateurs et les députés. Twazyèm kategori, yo pale de manb pouvwa jidisyè, prezidan, vis prezidan ak jij kou kasasyon repiblik la, komisè gouvènman, sibstiti pre lakou a ak tout lòt manb nan konsèy siperyè pouvwa jidisyè la.